Hello guys bonjour, bonsoir, si se maten nan gad video sa bonjour, si se aswè bonsoir. Yeah guys m moute jodi a la pou m di nou mèsi anpil anpil anpil avèk nouvo abòne m yo ni ansyen abòne m yo tou nou pa vini fè jalouzi m ap di nou mèsi m ap di nou yon gran mèsi paske m wè n ap fè yon bon travay pou mwen e m ap mande nou pou nou toujou pataje videyo E pou nou toujou abò e pou nou toujou voye abòne pou mwen e pou nou toujou voye moun fanmi nou zanmi nou vin abòne avèk chanèl la e nou pap pèdi gen bagay sou chanèl la e m kwè nou pap pèdi nou pap pèdi anyen e nou pap egrèt tou guys nou pap egrèt deske nou t abòne avèk chanèl deske nou te fè pati fanmi sa paske son fanmi nou ye pou mwen mes amour e m swete Pou nou toujou pataje video yo guys. Mèsi anpil, anpil, anpil, anpil. E m mete byen ba pou m di nou mèsi. Jodi a m fè video sa, se pou nou m fè video sa. Pou ni ansyen abòne m yo, ni nouvo abòne m yo. M di nou mèsi, n ap fè yon gran travay pou mwen. M ap di nou mèsi anpil, anpil, anpil. M mete m byen ba pou m di nou mèsi jodi a. E m vini pou m di nou, m gen yon, m gen pou m fè. M gen pou m fè kèk Men kòman m ap fè l Kòm se nan mwa jiyè a Nan mwa jiyè a k ap vini an la M ap bay 5 nouvo abòne meni M ap met meni pou yo Men m ap fè l 2 fwa nan mwa a Moun Depi m lage yon videyo moun ki kòmante anvan Moun ki like anvan ou ben kòmante a Kite yon kòmant pou mwen an l ap jwenn meni pa l la Depi m wè kòmant la moute Map ekri moun nan back anpi moun nan ap map ekri back anpi m mete Instagram anba video a tou non Instagram mwen se Ashline Colo 8 nou mèt al follow mwen sou Instagram anpi nap ekri mwen nap ekri m anpi map fè nou banm nimewo telefòn nan Ayiti anpi ma met minit nan pou nou ok m tou fè video sa la sa vle di premye moun ki kòmante nan video sa la konnen li gen minit lan apresa. En dezyèm moun nan tou lap gen minit nan men depi depi sou premye moun nan ok moun nan ap ekrim epi pral follow mwen sou Instagram ki se ashingkolo 8 anpi map met map pale avèk moun nan anpi map bay map voye minit lan pou moun nan dezyèm moun nan ap jwenn minit lan tou map bay 5 moun pou mwa jiyè a 5 moun map bay minit depi m lage yon video kòmante anbal anpi fèm wè se ou menm ki bat pou premye wi gad ou menm kap gadem la bat pou premye pou ka jwenn minit lan. M ap fè sa 2 fwa nan mwad jiyè a. Apre sa, sèlman voye moun abòne. E depi ou voye yon zanmi w abòne, m pa gen pwoblèm a met mini pou zanmi an, konsa tou m ka mete pou ou tou. E pou di zanmi an konsa, pou l, lè l abòne, pou l di konsa, men ki moun ki voye l, li se yon nouvo abòne. Ok? E sa m te vini pou m di nou jodi a ti moun. E nou p ap egrèt dèske nou abòne avèk chanèl la. M di nou sa, nou p ap egrèt ti moun. Sorry. Nou pap egrèt, pase nou fè pati fanmi sa. Ti machin se yon gwoup, nap wè papa m, genlè nap wè manman m, nou ka wè sè m, frè m, konsa tou nou gen pou nou wè mari m tou. Ya men m te mande nou, anba video m te mete yè a, m te mande nou pou nou te, pou nou ekri m sou Instagram, bat al follow mwen sou Instagram, pou nou di m ki video m ta, nou ta renmen m fè pou nou, ki prank, kisa nou ta renmen m fè sou chanèl la. Pase m bezwen pou nou ede m tou a chanèl la mèzamou, m bezwen nou, se yon fanmi nou ye pou mwen. Fò nou dim kisa pou m fè sou chanèl la mes amour. E m kontan, m pap rete anpil non. M kontan pase sa m te vin di nou jodi a se mèsi m te vin di nou. Timoun like videyo a, pataje li timoun, share l avèk fanmi nou, zanmi nou. Timoun gen bagay k ap vini, epi abòne a chanèl la, n ap jwenn bagay, ede m, ede m avèk chanèl la. Yon gran mèsi pou nou, yon gran gran gran mèsi pou nou. E m kontan anpil, anpil, anpil, anpil. Pase m wè nou fè pati fanmi an. Son sèl nou ye timoun. E m kontan anpil anpil. Anben se videyo sa m te pote pou nou maten an la. M pap rete timoun. Bye. N a wè n a wè bak nan yon lòt bèl bèl videyo k ap vini ankò. N a rewè bak. Bye. A la pwochèn. Abòne, like, pataje.